Tout detay sou kilè, ki dat ou kapab tonbe ansent avan règ e aprè règ. Ou menm ki pa vle tonbe ansent tou, map mande w gade videyo sa a, mwen vin ede w konprann sikl manstriyèl ou. Puiske gen yon pakèt fi ki gendwa tonbe ansent envolontirl, Yo pa t gen volonte pou yo te tonbe ansent. Malerezman, pandan ke yo rantre nan relasyon seksyèl, yo pa ka kontwole l, genyen ki konn ap kontwole k ap di se 15 jou. Ebyen jodi an, Janice vini avèk sikl manstriyèl lan pou ou, li byen detèmine. M ap mande w silvouplè, ou menm ki pa vle tonbe ansent, gade videyo sa a. Ou menm ki bezwen tonbe ansent tou, gade videyo sa a. Avan n antre nan videyo a n ap di bonjour, bonsoir ak tout ansyen nouvo abòne nou yo. Ou menm ki apèn ateri sou chanèl sa a, pa bliye ou sou chanèl Polan Joniz èv jwenn solisyon relasyon. M ap mande w silvouplè bebe m, abone w, abone avèk chanèl YouTube lan, kite yon kòmantè pou mwen, kèlkechwa videyo ke ou bezwen an, m ap fè l pou ou. Sa se yon fanatik ki mande m, epi mwen fè videyo a. Kelkeswa video ou bezwen an, di l nan yon kòmantè epi m ap fè l pou ou. Deja yon gran mèsi avèk ou menm ki pral pataje video sa a, ou menm ki pral kòmante, se tout detay o nivo kilè ou kapab tonbe ansent, kilè pou pa tonbe ansent. Merci beaucoup, an nou antre nan video a. Si règ ou vini premye novembre. Wap kontwole règ lan depi premye jou ke li vini an. Règ lan, puiske gen moun ki gen diferan kalite sikl. Genyen moun ki gen sikl 28 jou, gen moun ki gen sikl 22 jou, gen moun ki genyen yon sikl 30 jou, gen tout kalite depandamman kòman ke ou fonksyone e kòman ke règ lan li fonksyone lakay ou. Anpil fwa ke ou wè ou tonbe ansent, se paske ou pa konn kòman pou kontwole cycle menstruel ou. Ou menm ki pral kontwole cycle menstruel ou, men kòman ou pral fèl, yon bagay ki trè fasil. Pran yon kalandriye, kalandriye sa ke ou ap pran, son fason ke sa map di w lan pou kapab byen notel e pou kapab kalkilel tou. Règ, wap kontwolel si règ lan vini premye novanb, premye desanb, Kounya la ou pral kontwole l. Lè ke ou fin kontwole premye novanb premye desanm, ou ap sèlman mwens li pa katòz. Poukisa se pa katòz mwen di? Gen moun ki toujou di ke se apre 15 jou ke ou kapab ovile. Jonise vin di ou non, ou pa ka ovile apre 15 jou. Ou sipoze ovile 14 jou avan règ, 14 jou aprè règ. Sa vle di, imedyatman ke ou fin kontwole premye novanb, premye desanb, kounya la ou wè kantite ke li bay, ou pral mwens li pa 14, se la ou pral kontwole sikl manstriyèl ou. Paske ou sipoze ovile 14 jou avan règ ou, 14 jou aprè règ. Poutèt ki sa, gen moun ki diferan. Chak moun gen yon cycle ki diferan. Men mwen menm Joniz mwen di w ke ou pa ka ovile chak 15. Gen moun ki di ke se mitan nan, gen moun ki gen cycle 21 jou ki di se chak 11 ke yap pral verifye sa. Joniz di w nan, ou sipoze ovile kelkeswa cycle ke ou genyen an, wap ovile 14 jou avan règ, 14 jou aprè règ. La m sot di pou ou menm ki vle ansent, sa vle di, ou kapab kontwole premye jou règ la te vini an, epi nan lè ke règ lan ap vini an, nan ou ou kontwole premye, de, twa jiska dis, epi lòt kat jou an se tout posiblite pou tonbe ansent. Se tout posiblite pou tonbe ansent puiske 14 jou sa se 14 jou ovulasyon ke li pral ye. Lè w pral ou gentan kite 10 wap rantre nan 14 lan, ou pral rantre nan ovulasyon, ou kapab tonbe ansent. Mwen pral ba ou detay pou spèm nan talè, men map fin ba ou detay pou kesyon moun ki pa vle ansent nan. Ou menm ki pa ta vle ansent, ou pral fè sèks. Si règ ou vini, Premye oktòb, Pandan règ la fini premye oktòb ou kontwole premye jou an. Ou di premye, de, twa, kat, jiska dis. Ou kapab fè sèks, men lè ou rive nan dizyèm jou an, kanpe la. Pa al fè sèks. Imedyatman ke ou rantre nan onz, douz, trèz, katòz jou. Ou rantre nan katòz jou an, Pa al fè sèks. Depi w al fè sèks, w ap tonbe ansent. Piske 14 jou sa k ap vini an se 14 jou ovilasyon. Se nan moman ke ou pral ovile. Pa gen yon kesyon ke w ap ovile nan mitan, si w te, si w, si se yon sik 21 jou ke ou genyen, ou panse ou pral ovile nan 11 jou. Se pa vre. W ap ovile 14 jou. 14 jou an, 14 jou sa se 14 jou ovilasyon ke li ye. Nou pral rantre Nan kòman ou kapab tonbe ansent lan an menm tan ke ou ou kmen konbyen jou ke spèm nan li kapab fè vivan nan ansent. Pou spèm gason an li menm, li kapab fè 3 a 4 jou nan l'uterus fi a. Li kapab fè 3 a 4 jou nan literus fi a. Kounya ou menm ki se gason, ou panse ke ou rive, se sak fè nou di ke depi nan dizyèm jou an, moun nan pa sipoze fè sèks, se paske spèm nan li ap fè 3 a 4 jou nan kòl literus nan. Sa vle di ou menm ki pral rantre fè sèks wap di kèt, se nan dizyèm jou ke mwen ye, nan onzyèm jou, ebyen se lòt 3 4 jou sa a. Kisa wap fè ansanm avèl? Ou pa vle tonbe ansent? Gade video sa jere tèt ou. Donk pou ovule la li menm li kapab dire 12 a 24 heures de tan. Se sak fè nou diw 3 jou avan, 4 jou aprè. Sa vle di ou menm ki pral rantre nan relasyon seksyèl, kontwole koman ou pral rantre nan relasyon seksyèl. Ou menm ki prale ou pa vle ansent, kontwole sa. Ou bezwen ansent tou, gade video sa jiska la fen. Map repranl pou ou. Ou menm ki gen règ ou ou bezwen tonbe ansent ou gen règ ou ou gen règ ou premye novanb wap kontwole premye desanb madam mande ou menm konkan kilè règ la vini kilè règ la vini wap kontwole lèt sa yo Wap kontrole dat sa yo e ke lè ou pran novanb ou pran desanb kounya la ou pral mwens li pa 14 son fason ke pou kapab retire sikl manstriyèl lan pou kapab konnen ki sikl ke ou genyen repons ou jwenn nan wap mwens li pa 14 se youn nan fason ke ki pi fasil pou re pou jwenn sikl manstriyèl ou epi pou konn kilè ke wap ovile. Ou menm ki pa vle tonbe ansent, si règ ou te vini premye oktòb, ou kontwole depi w rive sou dizyèm jou a, pa al fè bagay. Depi w rive sou dizyèm jou a, sa vle di premye jou règ lan te vini an kontwole l. Ou rive sou dizyèm jou a, pa al fè bagay. Jeniz renmen w anpil, m ap mande w silvouplè, gade videyo n yo jiska lafen, pataje l avèk yon zanmi an fanmi, nou la pou nou pote tout sa ki gen rapò avèk relasyon pou ou. Mwen renmen w anpil, n ap rewè nan yon lòt videyo.